Chers auditeurs et amis des autres que la paix Bondye soit avec nous tous aswè a nou salye w nou kontan nou antre lakay ou pou nou pataje yon bèl etid aswè a. Men avan nou kòmanse etid la, n ap mande w de gran sèvis. Premye sèvis n ap mande w, antre sou YouTube ekri Salmi Jòj. W ap jwenn wi. W ap jwenn. Ou p ap jwenn bagay fò maraton. Ou p ap jwenn bagay sèlman sosyal. Men w ap jwenn plis espirityèl. Antre. Lè w fin antre sou videyo sa m ap lage la jodi a, ki se Mechan fas a kretyen. Donk epi w pral wè. Ou pral wè wi lè w fin gade pou w abòne l pou w abòne l epi w ba l yon like epi w kòmante ladan l nan kòmantè ou ka ekri sa k pa fè w plezi ou ka ekri sa k fè w plezi ou ka ekri sa w vle kòm se yon kòmantè l ye e konsa tou w ka ekri pou w ban m fòs si tout fwa w pa ta vle ban m fòs k sentespri a ap apiye mwen donk a sa n gen yon bèl videyo a ou aswè a nou pral pale de sa yo rele lavi kretyen E lavi mechan. Amen. Se de Daniel map pale. Sa vle di nou gon gwo match kap fèt ant le kretyen e la mechancete. Kisa la bib pale de mechan? Kisa la bib pale de kretyen? Ann ouvri bib nou avèk mwen, men menm toujou di sa m pa vin pale pou m pale, m toujou gen bib mwen nan menm, bousòl mwen, zam mwen. E ou menm? Kisa ki zamou? Eske se sa w t aprann lekòl? Eske se sa pastè a di w? Eske se sa dyak ap di w? Oubyen, eske se sa Sentespri di w? Ann ale pou n wè kisa Sentespri anseye nou sou sa yo rele Le pouvoir du méchant et le pouvoir chrétien. Bondye beni nou. Aswè n pral ouvri Bib nou avèk mwen, se nan le liv Apokalip 22. Apokalip 22 vèsè 11. Amen. Bon, si w pa konn sa k Apokalips lan, an kreyòl ou kapab jwenn li rele Revelasyon. Donk lè w li Revelasyon, donk pa bliye se te yon revelasyon Letènèl te bay Apot la, ki se sèvitè l la, amen, ki se Apotre Jan, li te ba l revelasyon k ap esplike l ki sa k te gen pou vini nan jou a vini. Donk, se menm avèk Apot sa Letènèl te revele l istwa 2 legliz yo, Donk jodi an, nou pral fè yon ti kal nan ògàn an la pou n pale avèk ou ki jan l t ap egzòte. Amèn? Èske w la? Men jis avan m kòmanse, m di w pa bliye ban m pous la, pa ban m tèt anba non, tèt anlè. Lè w moute tèt anlè e nan syèl ou prale. Si w desann tèt anba, kote w prale frè Christophe? Anba kay Satan. An nou ale. Apokalip 22 vèsè 11. Ki sa li di? Pami li te di dènyèman, Tan an fini. Lèzòm vin pi mechan. E pa vre? Lèzòm vin engra, amante de dino, ami de lajan. Donk, jodi a n pral wè w, n ap di w, mechan an Ou pa bezwen pè, w ap sezi pou m ta di w. M gen pou m pale de lide sa. W ap sezi pou m ta di w. Gen de moun yo t ap preche l levanjil. Yo te di l tout sa w vle. Li pap tande paske li konnen li gentan kondane deja. Amen. Li konnen li gentan kondane deja, li di li menm kanta pou sove l pap sove. Donk annou wè avèk mwen kisak fè l di sa. La bib le di nan Apokalip 22 vèsè 11, Mechan yo mèt plede ap tou ap fè toujou sa ki mal moun ki an moun ki moun ki an kondisyon pou fè sèvis Bondye mèt kontinye fè sèvis li amen moun ki bon yo mèt kontinye fè sa ki byen moun kap viv byen yo yo mèt kontinye viv pou Bondye doktè se la ou wè son ekzòtasyon kap fèt la. Mesye yo mèt kontinye fè sa ki mal. Tande byen, Joseph pral pale w de premye tip de mechan ki egziste, se mechan anndan legliz. Mechan a Bib. Ou la avèk mwen? Mechan a Bib. Mechan a Bib la men kòman l li legliz la, tande byen. Li toujou ap pale pastè a mal. Li toujou ap pale dyak la mal. Li toujou ap pale evanjelis yo mal e li menm li paka fè anyen. Mechan a bib vòlò nan legliz tande byen pa gen anyen k fèt nan legliz sa ki bon pou moun sa ew li paka fè anyen epa mal wap fè kontinye pale kontinye fèl m pral baw kisa letènèl pral pot pou ou men ou menm kap fè sa ki byen kontinye fè sa ki byen. Ou menm k ap preche avèk dwati, avèk fidelite, kontinye preche avèk fidelite. Ou konn poukisa? Paske Letènèl pral pote yon bagay ba moun, ni moun ki mechan yo, ni moun ki pa mechan yo, ni moun ki dwat yo, e ni moun ki kòchi yo. Tout pral jwenn rekonpans yo. Kisa Letènèl pral pote ba yo? Tande byen, nan vèsè 20 an, paske Jezi di nan vèsè 19 la, Koute, m ap vin talè konsa. M ap pote rekonpans mwen, m ap bay la, avè m pou m bay chak moun sa yo merite dapre sa yo te fè. M ap vin talè konsa. Nou pa konn ki jou, nou pa konn ki lè, nou pa konn ki segond. Donk, n ap vin talè konsa. Li di l ap pote yon bagay avèk li, l ap pote rekonpans lan. Tande byen! Rekonpans l ap pote an, se dapre sa w te, sa w te fè. E pa mal ou te konn pale. Lè n ap pote rekonpans, pale mal ou yo ba ou. Amèn. Epa pitit moun ren vyole. Malgre w a bib nan men w ou kadejakè. Malgre w a bib nan men w ou zenglendou. Malgre w a bib nan men w ou bòkò. Malgre w a bib nan men w ou chanèl. Anmè. Rete a bib nan men w.

Otè a Jovenel di, si w te seme pou lachè, w ap rekòlte peche, w ap rekòlte mal, w ap rekòlte doulè, lanfè, touman. Men si w te seme bon bagay, w ap rekòlte lesyèl, lamou, Bondye beni w. Donk jodi a m pa prete twòp, mwen sèlman vle di nou, kretyen e mechanste, kretyen fas a mechan. Kit nou vle, kit nou pa vle, nou menm ki sèvitè Bondye kenbe fèm. Mezye met fè sa lap fè Bondye ap toujou baw viktwa kit nan domi kit nan jeklè letenel ap baw viktwa mechan met kontinye atakew men letenel ap baw vi viktwa amen paske li di se mwen menm ki a se mwen menm ki zèd se mwen menm ki premye se mwen menm ki dènye. Benediksyon pou moun ki lave rad yo. Amen pou yo sa gen dwa manje men fwi nap gen bwa ki bay lavi. Benediksyon pou sèvitè de Dye yo men malediksyon pou mechanste yo. Malediksyon pou vòlè a bib yo. Malediksyon pou pastè kap touye fidèl yo. Amen malediksyon malediksyon pou vagabon kap fè biznis yo. Jodi a tout nèg yo se gwo tanp yap fè. Pra fanmi yo. Jodha jodha gen pastè sil pa la sil sil wè sil soti la lal ayiti la legliz tou fèmen li pa gon moun li fè konfyans pou biznis li a malediksyon pou yo dènyèman mal nan legliz wi pastè a pa la lal kapital lal a kle a ou nan non derespektan Ou tande? Epa gon moun legliz la, li ka bay kenbe kle, kle, kle biznis li a. Malediksyon pou yo. Malediksyon pou yo. Ou ta di bon kiyès mwen pou malediksyon mwen? Men la bib ki dil. Malediksyon pou yo. Malediksyon pou yo. Donk, Aswè se sa m te vin pataje avèk ou, mechan an la pou l peri, gen moun kit ou preche l levanjil li pap janm tande w, Bondye beni w, paske sa te ekri. Gen moun tou pa menm bezwen preche yo, moun ouvri bouch ou l aksepte Kris. Gen moun ou pa goumen avè l pou l fè levanjil, ou sèlman mete l sou chemen epi l ale. Gen moun tou fò w kenbe men l, men gen moun tou fò w ba l vag. Ah w gad sa map di la, mechan mèt kontinye fè mal, sa te ekri pou l pèdi. Donk mwen kontan, mwen avèk ou aswè a pou nou pale sa, nou pap rete twòp, nou vle remèsye chak moun kap gad videyo sa, nou remèsye chak zanmi ki toujou apiye ministè sa sou Facebook, sou YouTube, sou Twitter oubyen sou Facebook, wherever, I don't know, so nou kontan, nou kontan, nou kontan sa Bondye fè pou nou. Nou reyalize Bondye se sèl mèt e senyè. Map mande yon grenn bagay, lè wap pataje videyo sa, silvouplè, silvouplè, patajel a yon moun ki poko kretyen tou. Patajel a yon moun ou konnen ki, ki mechan, pou l kapab tande mesaj la. Li gen lè pou jou, li ka repanti. Li ka repanti. li ka aksepte Kris. E map pale ak tout mechan nan legliz kounye a. Mechan Abib, map pale avèw. Gen mechan li menm ki poko konvèti li se mechan, bòkò, li poko men ou menm ki konvèti deja. Ou Abib nan men w wap fè mechanste. Ou Abib nan men w wap jwe bòlèt. Ou Abib nan men w wap vole lougawou. Ou Abib nan men w tande byen. Kris di w lap vin talè konsa tande. Lap vin pou ou. Lap vin pou ou. Lap vin pou ou avan map pale. Lap vin pou ou. Lap vin bo wi men kite repanti paske lap pote sa w te fè a e lap di w mete w deyò chen mete w deyò chen mete w deyò se li ki di la meni lap di w mete deyò m pat janm rekonèt ou nan vèsè 15 lan. Men mete nou deyò bann chen nou ki tap fè Moun mal nou tap fè imoralite amen. Ahaa nou tap fè imoralite ahaa. Kap sèvi zidòl hein mete nou deyò bann chyen ou menm depi ou depi depi ou pa kwafe ou pa pral legliz depi fo grèf la pa nan tèt ou pa pral legliz bann chyen esal diw wi ou menm gason depi krèk kòk la depi depi depi lestolèt ou pa pa ba de bra epi ou wè plim nan lestomak ou ou pa pral legliz bann chyen mete nou deyò. Mete nou davan nou map pale. M pap pale avèk moun ki poko konvèti yo kounya non. Map pale avè nou anndan legliz. Map pale avèk nou. Donk e map tounen pou lòt videyo. Ke Bondye beni nou. M swete nou va tande, aplike sa nap di la. Mwen pa yon pwofèt, men labib di, Jezi di lap vin talè konsa. Lap vin talè konsa, lap pote rekonpans li bay nou nan menl bay chak moun daprè sa yo te fè. Donk nou di w mèsi, pa bliye patajel, abòne l epi.